Jodi an se jedi 25 septanb 2025. Depi se moun ki te kontribiye nan kraze Ayiti, nan jou kap vini la yo tout pral anba kòd. E nan moman map pale avè'w la, anpil towo kòmanse toumante. Paske aprè arestasyon Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, gen nèg ki santi yap rive sou yo kanmenm. E tout nèg ki konnen yo pa dwat. nan moman nap pale la, yo toumante paske yo konnen sa kap vini la. Eben, anpil pral bezwen kite peyi ya, popilasyon dwe veye anwo, veye anba. La polis anonse, yo ranfose prezans yo nan Delma 75, nan ri Piplen, nan ri Katalpa ak plizyè kote, jan nap gade la medam e mesye, Eben polisye yo, yo menm, yo deplwaye nan kèk zòn pou kapab anpeche bandi yo al fè kidnapin, al fè asasina, dapre sa polisye yo fè konnen, tout machin kap pase, yo tcheke sou yo, yo tcheke moto yo pou wè èske pa gen moun ki pote zam pou anpeche popilasyon an viktim. Eben polisye yo nan komin kenskòf, yo fè konnen yo rekipere anpil nan teritwa ke bandi te okipe e yap kontinye batay jiskaske lavi retounen. Ebyen, medam e mesye, Dimitri Vorbe, misye regrèt li te fouye kò l nan tout move aksyon sa yo. Ebyen, jodi an la, Dimitri Vorbe ap konnen dezyèm sware l e misye ki gen pou pase plizyè jou ankò. Paske l pa konnen pou kilè l la. E nou wè, Reginald Boulos jiska prezan li fèmen dèyè bawo. Enben, genyen kòmandan Guy Philippe, medam si mesye, ki sòti nan silans li. Guy Philippe fè konnen nenpòt moun li te pale avè yo, si yo gen voice denonse l, pou li menm se divèsyon k ap fèt. Afè moun ap di l pale avèk gang. E nou wè pandan dènye jou sa yo kòman babekyou ap frape l. Ebyen Guy Philippe di depi nou gen prèv ke nou te pale avè m denonse m. E se la anpil moun kòmanse konprann eske se pa sistèm nan ki peye nèg yo pou kapab antere Guy Philippe oubyen eske se pa yon lòt lide yo genyen yo bezwen enpoze y ap eseye fini avèk Guy Philippe. Ebyen ant babekyou ak Guy Philippe bagay yo pa dous ditou mèdames et mesye ou pral jwenn koze. Genyen pitit Jovenel Moïse la, misye sòti nan silans li, misye di anpil bagay, enben misye reyaji apre arestasyon 2 towo sa yo, li pale ke m pral gen pou m fè w tande nan yon ti tan. Nan Gonayiv, bagay yo pa dous, enben patizan Ti Wil yo mobilize, medam e mesye, jan n ap gade la, pou jounen mèkredi 24 septanm 2025 lan, Plizyè moun te pran lari, zam nan men, ebyen, genyen ekip Ti Wil la ki di, kanmenm, Ti Wil dwe jwenn jistis, e y ap batay pou sa. Ebyen, nan Repiblik Dominikèn, Abibi kontinye ap frape. Ebyen, Abibi fè konnen, chay Ayiti an, Sendomeng pa p ka pote l, li twòp pou yo. Yo gen tan ede Ayiti nan fason yo kapab. E li pwomèt l ap kontinye depòte Ayisyen, jiskaske l pa kapab ankò. E li mande kominote entènasyonal la pou reyaji. Ebyen Abibi ki di l ap kontinye sakaje Ayisyen. E daprè sa Ayisyen yo di y ap pran Sendomeng, se kòmsi yo t ap viv lanfè sou tè. Yo pa ka sòti al travay, yo pa ka sòti al achte, yo lakay yo yo pa anpè, moun nan ka al dòmi a dizè la, inè, dezè, li gen tan ap kouri kite kay li al nan raje. Anpil moun menm si yap peye kay yo oblije ap domi anba raje telman yap pèsekite yo. Fòm di nou sak gen nan Repiblik Dominikèn nan telman konplike pou Ayisyen yo, nou pa konnen jis kilè nap sòti nan sa. Pandan nou gen 9 moun nan tèt peyi a kap pran plezi yo, anyen serye yo pap regle. Ebyen medam e mesye se ansanm de enfòmasyon sa yo m pote pou ou e genyen chèf gang Babekyou ki mande lajenès pou leve kanpe pou dechouke CPT a e m pral gen pou m fè w tande nan yon ti tan. Enben nou sonje popilasyon ki anonse a pati de mwa oktòb la pral gen gwo mobilizasyon operasyon gason pa kanpe ebyen Babekyou fè konnen Viv Ansanm prè pou yo bay pèp la bakòp men yo pap rantre nan batay la kounya y ap kite se pèp ki fè l alòske nou sonje nèg yo te di yo pral mache pran CPT a pandan se yo ki gen zam èske nèg sa yo pa sou foulay? Enben anndan videyo sa m pote anpil enfòmasyon pou ou. e map rekomande w gade tout san rate yon segond. Mwen salye w kom dabitid, pa bliye pataje video a tout kote pou plis moun kapab wè l e di sa w panse nan espas komante a paske li vreman enpotan lè w reyaji. Sonje abone epi aktive ti kloch la. Ebyen medam e mesye nap rantre direkteman nan manman koze a. Sak gen nan peyi dayiti an pa piti. Gen anpil nèg ki te panse. kraze peyi a, yo ta pral viv alèz. Gen anpil moun ki te panse, destabilize Ayiti, yo t ap gen kay blan pou y al kale kò yo. E yo entèlijan. Yo konn kòman pou yo viv ak fanmi yo. Yo konn kòman pou yo trete fanmi yo. Pandan nou menm, yo fè n ap soufri. Nèg yo pran madanm yo, pitit yo, yo kache aletranje, yo kraze lekòl, Yo detwi peyi a nan bay gang zam fè ap kraze tout kote poutan nou tande gang yo di y ap batay kont sistèm. Kay kiyès ki boule? Kay ti malere. On pakèt bagay ki detwi se bagay ti malere. Sèl nèg nan viv ansanm anpil moun jiskaprezan di menm si l se gang tankou tout gang men li menm li obli omwen fè bagay la diferan se kris la. Misye pa kraze komin kafou. e gen anpil Ayisyen ki temwanye ki t ap viv Sendomeng t ap pase mizè, yo di yo jwenn chans retounen al viv Kafou san okenn pwoblèm. Men apre sa gen anpil lòt kote nèg yo debalize. Enben kiyès? Se politisyen yo, se òmdafè yo, lè yo bezwen regle koze yo avèk de seri de politisyen je yo kale, enben sa yo fè, yo kreye gang. tou patou, bay zam, kraze peyi a. E jodi a la, men sa n ap viv. E byen medam e mesye, dosye Dimitri Vob la, li vin pi konplike. Lajistis amerikèn sere boulon misye. E to ou a panse, se menm jan avèk Ayiti, depi ou gen lajan, ou entouchab. Depi ou gen lajan, ou kapab fè sa w vle. E byen Etazini santi prezans moun sa yo. boulvèse sekirite ameriken yo. E yo fè konnen y ap rive sou tout, ni po wouj, ni po nwa, ni gwo, ni piti, tout moun nèt ki te patisipe nan met Ayiti kote l ye la jodi an, nou mèt poze nou, y ap rive sou nou. E sa k Ayiti depi blan bezwen yo, y ap voye dèyè yo. Paske gen moun la. Lè yo pran yo, yo pral denonse de seri de moun. E gen anpil nèg ki pa t janm panse, yon fwa, ke men yo t ap gen minòt ladan l. M ap gade Dimitri Vorbe, m ap gade Reginald Boulos, medam e mesye, se pa ti koze. Enben, moun sa yo, ki te toujou panse, ke Ayiti, se peyi kote yo kapab, plante gang, simaye zam, kraze peyi a apre pou yal viv aletranje. Eben jodi an la, Reginald Boulos, ki gen 2 mwa, kelke jou ap domi deye bawo, e Dimitri Vob, misye pral pase yon bon ti tan, e neg sa yo, yo gen tout chans pou yo pase tout res vi yo. Paske Etazini di, prezans neg sa yo, deranje, politik Etazini an nan tout sans. Nèg sa yo sou teritwa ameriken an kapab fè menm sa yo fè Ayiti an, e sa y ap fè Ayiti an fè anpil Ayisyen kòmanse leve kont Ameriken yo e Etazini pa vle pou yo ta chase l nan peyi a. Ebyen, y ap imilye nèg sa yo grenn pa grenn. Imajine w Boulos ki gen pil otèl, mezon, machin, makèt. Jodi a la si Boulos swaf dlo, Bidon dlo k nan chanm oubyen nan prizon, nan selil kote l ye a, si l ta fini, fòk li tann yo ba li. Dimitri Vorbe avèk inifòm prizonye l sou li, enben misye ki gen gwo pwoblèm e daprè fanmi yo, y ap kriye anndan, enben Boulos, misye depafini. Medam e mesye, egzanp lan dwe trase. Enben, fòk ta gen yon bagay ki fèt. E gen yon pakèt lòt nèg ki pral nan kouri wi. Menm ansyen prezidan Michel Martelly, ansyen premye minis yo, tout pral nan kouri wi. Si nou wè gen nèg ki pa pran kòd, petèt blan gen nèg li kapab fè yon dil avè yo. E gen nèg nou wè k rete ak silans nèt, blan gen dwa di nou depi nou pa pale, nou pa bagay, ok n ap fè dil la konsa. Men gen anpil nèg avan mwa sa fini, k ap jwenn monnen pyès yo. Gen y ap sanksyone, gen y ap koupe viza yo, gen y ap arete. Nou wè, yo fin arete Reginald Boulos, 2 mwa, 7 jou apre, yo arete Dimitri Vob. E gen anpil lòt la, y ap rive sou yo. Ebyen, medam e mesye, n ap kite dosye sa pou yon ti tan, n ap gen pou n retounen sou li. Ebyen, bagay yo vrèman pa piti. Towo yo ki te panse sa tap toujou fasil pou yo, yo te panse kraze peyi ya, se te yon bon chwa. Eben eh jodi ya la yo komanse regret pou mal yo fe Ayiti. Eben, eh nan jou kap vini la, yo pal gen plis problem. Men, gen komandan Guy Philippe, medam zi misye, ki soti nan silans li. Komandan Guy Philippe, misye reyaji pa rapò avek sa kap pale, sa kap di, Ebyen Guy, misye di, Kòm gen moun k ap di yo pale avè m, gen moun k ap eseye atribiye m avèk de seri de mouvman, Guy fè konnen, si mwen te pale avè nou, nou gen mesaj mwen, nou gen voice mwen, pibliye l, lè sa, popilasyon a sòti nan dout li ye a. Guy fè konnen li menm, li ret kwè, pou l pran pouvwa se pèp la, e li pa twò enterese ak pouvwa ke sa, se Ayiti l bezwen wè ki bon. Tande yon ti kal nan deklarasyon Guy Philippe te fè a, ou menm ki pa t gen chans tande l. E wout yon seri de moun ap pran la a, se pa wout pèp la. Resezi nou! Nou pa ènmi. M ta byen renmen nou vire tèt zam. Le jou n vire tèt zam nan kont ènmi an, mwen menm m ap vin lakay nou. Le jou ke m wè se sistèm nan ke nou tagèt, se pa pèp mwen, mwen menm m ap vin pale ak nou tout. M pral nan baz nou tout pou nou pale, si nou vle. Mwen menm map la map disponib poum fèl pou peyi nou e pou pèp nou. Kan jenès, jèn peyi dayiti di kounya la nou pral fè yon mouvman premye oktòb, ou tande tout pwoblèm, tout pale anpil pou yo fè divèsyon, pou yo fè pèp la pè, pou yo fè jenès la pè. Ann pa kite sistèm nan itilize nou. Ann akonpanye jèn yo pito. Ann kore yo pou nou jwenn Ayiti ke nap chèche a. Ou pa ènmim. Ou pa kapab soufri pou ènmi m. Se sistèm nan pou n kraze. Se pa dèyè w mwen ye. Se sistèm nan mwen mande pou nou met atè pou Ayiti kab jwenn wout li. E semèn sa ke jenès la ap reveye l, se ankouraje pou n ankouraje l. Se pa presyon pou n ap bay. Se ankouraje pou nou ankouraje tout mouvman. Si nou di n ap travay pou pèp, si nou di nou vle revolisyon, kòman fè moun sa yo ki senbolize sistèm nan, Yo pa janm panike. Yo toujou lakay yo. Y ap vire. Yo gen lajan, yo gen pouvwa. E pèp la li menm nan lakras. Si yon jou, mwen menm Guy Philippe, tout sa m fè, mwen di depi dènye ventan se pou pèp ayisyen. Tande. Tout mezi m pran se pou pèp ayisyen. Tande.
Se pou m ede pèp mwen sot nan sa l ye a la. Si yon jou, nenpòt moun k ap tande m la, m ta, m te pale avè w nan telefòn, pibliye sa m te di yo. M pa gen okenn sekrè mwen menm. M pa mande okenn moun sere pou mwen. Si m te pale ak yon moun, pibliye l.
Guy Philippe klè sou sa. Aprè Babekyou te di ke Viv Ansanm t ap batay pou Guy Philippe, Viv Ansanm konn abitye pale ak Guy Philippe, ebyen Guy di si yon moun konnen yon jou l te pale avè yo, pibliye sa l te di an, ke l pa gen okenn sekrè, tout sa l ap fè l fè l dwat, avèk transparans. Ebyen Guy Philippe, Babekyou fè konnen ke yo ta frape pou li, ebyen bagay sa ki vreman boulvèse patizan Guy yo, e jiska prezan gen pil moun ki di yo menm, se Guy yap tann, paske yo wè, Moïse Jean Charles ki te di, li avèk pèp, ki te di l pa nan Caricom, Moïse pase anba tab al negosye l voye reprezantan l nan Caricom, Claude Joseph tap kritike blan. Mesye sa yo fè menm jan yo pase anba tab al pran pouvwa. E nou wè Guy pa gen ni ministè nan men l, li pa gen direksyon jeneral nan men l, Guy pa gen okenn pòs leta nan men l e yo ofri l pou yo te kapab pe bouch li. Guy di, m ap viv jan m ap viv la paske mwen alèz, m pa pral fouye kò m nan sa k gen la pou n pa met baboukèt nan bouch mwen. Guy di l prè pou l ale jiskobou. Men kounya. Eske Guy ap gen pou l sòti pou l adrese obesite nou babekue direkteman? Non. M pa panse sa. E nan deklarasyon sa l fè la, li tou di avèk moun li pale yo, sa l pale yo se bagay tout moun kapab tande. Li pa pale anyen dwòl ke popilasyon si yo ta tande pral sezi. E anplis li di nèg sa yo ki di yap fè revolisyon tou, an palan de nèg ame yo, li di yo, sispann atake pwòp pèp la, lè n pran zam nan nou vire l kont moun ki te ba nou l lan, se lè sa a, pèp la a wè n ap fè yon bagay. E li menm, depi yo chwazi vire zam nan kont moun sa yo, li prè pou l chita avèk kèlkeswa moun nan, e sifi ke moun sa yo, yo pran konsyans. Il suffit ke moun sa yo tande la rezon. Ebyen medam e mesye, Guy Philippe, misye pale. Guy Philippe di anpil koze. Men nou sonje, mwen te di nou, genyen chef gang Babekyou, misye mande la jenès pou reveye. Jenn fi, jenn gason, pa bliye m di nou, a pati de premye oktob, peyi a pral chofe nan men nèg yo, gwo mobilizasyon tout kote. Tande pou w wè ki sa pòtpawòl Viv Ansanm nan te di.
Jenn gason, jenn fanm peyi Dayiti, pa jwe a demen nou, pa jwe a desten nou, pa jwe avèk avni nou. Pa kite okenn ti pwoblèm vin retire lespri nou sou wout revolisyon an. Pa kite okenn ti pwoblèm vin retire lespri nou sou mouvman leve kanpe a. Lajenès leve kanpe! La jenès leve kanpe. Pote boure sou 9 vòlè sa yo. Moman an rive pou nou tout met tèt nou ansanm. Moman an rive pou nou tout fè yon sèl pou nou pote boure sou nèg yo. Jodi a sa nou gen bezwen, nou gen bezwen inite nan mitan nou. Sa nou gen bezwen, nou gen bezwen tèt ansanm nan mitan nou. Pou nou pote boure sou 9 vòlè. Ki pran yon peyi an otaj. Jodi a batay ki gen la li pa batay babekyou sèlman. Li pa batay babekyou sèlman. Lè Pierre Esperance pran yon elikoptè, li mete l Okap, èske m ka vin Okap? Èske m ka vin Okap? Lè nou met brigad nou Dèlma 32, pa okipe moun k ap ba nou manti, k ap di w mwen sou blòf. Lè nou met brigad nou delma 32 lè mal gouman delma 32 poum fòse pase kay boule Moun mouri e kwè nou di e mwen kap mache boule kay moun kap met malere malerèz deyò e konsa wi bagay yo fèt kounya fò nou konseye pwòp nou menm ki barem la wout wi e brigad yo k barem wi poum moute delma la mta di nou di konsa e manti map bay mpa pral nan mpa pral nan mpa pral nan primati mpa pral nan vila dakèy poum al nan vila dakèy poum al nan primati e delma wi poum pase Normil Rameau avèk gouvènman yo yo pouri dèyè nou a 32 a zam wi. Lèm pral pase Dèlma 32 kounya la e kout zam li pral ye ant mwen menm a moun Dèlma 32. Dife ap mete kay ap met e kay ap boule kisa nou pral di? Babekyou met moun yo deyò lakay yo Babekyou di lap fè revolisyon se kay ti malere malerèz pa li lap boule. E nou k barem la nou te pechem ale. Kounya pèp la ann fon sèl Moun dèlma 32 ann fon sèl Moun dèlma 40 be ann fon sèl Moun dèlma 60 kip abite bò primati ann fon sèl Moun kanapevè ann fon sèl Moun anlè dèlma petyon-vil ann fon sèl ann retire malpwòpte yo nan tèt peyi a ann chanje sa ann chanje sa poun wè sim sou blòf viv ansanm pare li menm. Fèsi pèp la ann kontinye mobilize poun retire nèg yo on lòt kesyon silvouplè. Bon, jan nou tap tande la medam e mesye, ebyen misye fè konnen yo pare pou kapab chanje sa, yo pare pou kapab trase yon egzanp, yo pare pou kapab mache sou nèg yo. Men eske janm wè bagay yo ye la nèg sa yo. vle chanjman. Gen anpil nèg ki kenbe zam, ki se gang, nèg sa yo santi yo konfòtab. Imajine yo ta gen yon gouvènman serye k pran tèt peyi a, eben, yo pral arete yo, yo pral elimine yo, eben nèg sa yo santi yo konfòtab avèk politisyen ki la yo. Menm jan wè leta pafwa l ap di l pral atake bandi ou pa janm wè anyen fèt, Nou wè malgre n chanje direktè lapolis, se toujou menm kout baton an. Nou chanje yon pakèt direktè lapolis, chak sa k vini k di yo pral atake bandi. Jiskaske yo revoke yo, anyen pa fèt. Ebyen menm jan tou, lè w tande pafwa gang yo di yo pral atake gouvènman, yo pral sesi sela, ebyen pafwa se nan farin y ap woule nou, pa gen anyen serye k pral regle paske jodi a la nèg yo montre aklè ke yo poko vle chanjman. E se nou menm. ki pou met tèt ansanm, ki pou mobilize pou n trase yon egzanp. E toutotan n pa prè pou n fè l, men n ap fenk kare viktim, n ap fenk kare nan pwoblèm. Aktyèlman la, medam e mesye, anpil towo kòmanse toumante pa rapò avèk jan yo wè pèp la kòmanse konprann reyalite a. Paske anpil moun di yo prè pou bat sistèm nan, mete sistèm nan atè. Eske se pa sak fè deblozay sa pete ant Guy Philippe ak Babekyou kote li akize Guy ki ta anvi itilize yo pou pran pouvwa e yo di si l pa ka afiche avè yo sa pap ka fèt. Bon, n ap ret swiv Guy toujou, li fon premye sòti e n ap ret swiv lòt sòti. Jan m te di l lan, Joverlein Moise, pitit prezidan, reyaji aprè arestasyon Dimitri Vorbe la. Ebyen misye pale. Tande sa l te di.
Kont teni de evenman ki sot pase nan dènyè è yo, nan dènyè semèn ou menm dènyè mwa yo, m panse li vrèman enpòtan ke m te ban nou opinyon m sou sa. Ekout, granmoun mwen te toujou di m ke w pa dwe ri nan malè pèsòn, paske sa k anba gen pou anlè e sa k anlè gen pou anba. E se youn nan rezon k fè m toujou fè sur ke m rete nan mitan. Sepandan, nou ka poze kèk kesyon. Se si wap pede foure dwèt nan jon moun, se tout afè nòmal ke l reyaji. Si wap rale zòrèy chyen an, ou konnen gon posibilite ke l mòde w, se osi senp ke sa. Donk lè w mete pye w sou kou yon pèp inosan ki parèt san defans, lavi an ap toujou jwenn fason pou fè w konprann ke fò w sispann fè sa wap fè a e pou w mete yon leson tou pou lòt moun ki ta sipoze, ki panse ke se la bòn fason de faire, ou konprann, ki ta gen menm entansyon sa yo. E evènman sa yo fè m sonje pawòl papa m lè l te di, Lè nou pral tiye m, si nou fin tiye m, sa n ap fè ak moun pa m yo? Anfèt, pandan kat dènye ane yo, anpil moun t ap poze kesyon. Yo poze m kesyon sa a lòtrejou nan yon antrevi, Kote moun Jovenel yo? Kote yo? Enben, nou la. Nou te toujou la. E n ap remake m mansyone, mwen di nou, mwen pa di mwen. Paske se youn nan konsta ke m fè nan dènye ane yo tou, se ke Jovenel gen anpil moun e l konn sa l t ap di an lè l te di kote sa n ap fè a moun pa m yo. Paske moun Jovenel yo se moun Ayiti. Se sinonim. Paske Jovenel Moise pa mouri pou enterè pèsonèl li. Li mouri pou peyi l. Li pa mouri pou mwen antanke pitit gason l. Li pa mouri pou okenn manm nan fanmi l. Donk se ki vle di an moun Jovenel yo se moun Ayiti. E toutotan Ayiti egziste ap toujou gen moun Jovenel. Se osi senp ke sa. Donk nou la. Nou te toujou la. E se jis ke bon, nou mize nan wout pou n pot bon nouvèl, men n ap pot bon nouvèl kanmenm. Se nè ke l debi, byen sur. Donk lòt moun Jovenel ki an, ki an pe timid yo, ki, ou konprann, k ap bwè labouyi an sou kote yo, manifeste nou, montre tèt nou, ou konprann. Bon, jan nou t ap tande la, Joverlin, misye sòti nan silans li, e ben misye pale, misye fè konnen sa k gen la a, dwe gen egzanp ki trase. Joverlin di, sa se kòmansman, e ben, chay la dèyè. gen bagay kap vini ankò. E misye di lap kontinye denonse paske misye te gen bon jan relasyon ak papal e gen anpil moun li konnen ki konn vin kot papal ki konn ap fè presyon sou papal. Misye di gen anpil bagay li poko ap pale paske avokal ap travay e l pwomèt lap bay jistis. Antouka gen anpil moun ki pete chanpay yo kòmanse bwè yo di Jojo kòmanse jwenn jistis. Enben towo sa yo kite panse. Lavi a tap roz pou yo pou toutan. Imajine w yon nèg ki chaje milyon pou ap dòmi nan yon ti kwen ak limyè, chèf ap siveye w, lè w leve pipi, y ap veye w, ebyen se sa lè w pa fè respè w. E si nèg yo te itilize lajan yo pwòp, nan sans yo dwe itilize l, jodi a la, lè w tap pale de zile sa, bò pa Dominiken an tap bèl, bò pa nou an tap bèl tou. Nou pa tap gen tout ayisyen sa yo kal travay konstriksyon. Nèg yo wè pèp la son pèp ki renmen travay. Olye yo kreye djòb pou rantre nan konkirans, yo tap jwenn yon mendèv a bon mache. En en, yo pa fèl. Yo prefere met zam nan men sa, fèl ap kidnape moun ki sanble l. Jodi a la gon pakèt ti jèn nèg yo detwi, gen nèg ki te kapab enjenyè, gen nèg ki te kapab doktè, gen nèg ki te kapab nenpòt bagay nan peyi a, yo fè yo kenbe zam. E sistèm nan gen yon fason l itilize w. Nan pwopòz ba w ti èd, apre sa ap mande w sèvis, jiskaske yo fè w devni sa ou bezwen an. Pandansetan pitit yo, se lekòl yo ba yo, se inivèsite, se tout sa k bon. Pitit pèp la li menm, se tout sa k pa bon. Enben, nou wè aklè ke pa gen volonte pou te ede peyi a soti nan sa l ye la. Nèg yo te kapab rantre nan konkirans ap devlope chak depatman. Gwoup milat sa met ansanm avèk moun ki gen lajan nan lamas la di an n devlope depatman sa, an n fè vil sa s on vil de referans. An n fè Dubai pa nou nan Karayib la. Yo vwayaje yo wè bèl bagay. Non, Ayiti s on mache, se la pou yo fè lajan, pou yal jwil nan lòt peyi, ebyen blan di, gade, koupe m sa sèk. Depatman deta fè konnen nèg sa yo, yo patisipe nan destabilize Ayiti, kraze Ayiti, ebyen plas yo pa sou teritwa ameriken. E yo panse pou yo depote yo, men gen anpil moun ki di non, pa pran chans lan. Nou pa konn kilè yap pase devan jij avèk. Msye, e nou pa konn kòman sa ap ye, Boulos li menm, pwoblèm pa l fèt apa. Malgre, avoka Boulos yo te mande pou kapab libere l pwovizwaman, menm si yo te met chèn nan pye l, ebyen, jij Pereira di non, msye ap fèmen dèyè bawo. Ebyen, tout nèg ki te konn ap gade moun ak minòt nan televizyon, Bon men lè yo antre nan yon komisarya, jodi a se yo ki genyen l nan men. E gen anpil ki gen pou genyen. Se sa fè, pito ou fè ti kòb tou piti, ou viv anpè, ke w al dèyè fè gwo lajan, apre sa pou w nan kouri. Si nèg sa yo te fè ti biznis yo, yo pa t enplike yo nan yon pakèt bagay, yo te ede peyi a yo mache nòmalman, sa pa t ap rive la. Enben, jan Jovenel Moïse te di l lan, li menm, Lap koke nan gòj nèg yo. Enben Jojo kòmanse jwenn jistis pou anpil moun yo santi gen espwa. Nap swiv kòman bagay la pral ye. Ebyen medam se mesye genyen towo sa ki soti nan silansi enben m pral fè nou tande ki se Rosemon Jean. Rosemon Jean te pale ann tande kisa l di. Ke bout ou total kache. Depiw te patisipe din fason ou din lot nan kontribye, nan sipòte, nan finanse aktivite ki abouti a asasina Jovenel Moïse, ou pap anpè jiskaske ou antre anba tè. Pa gen kote pou al kache. E se sa anpil moun pat konprann jodi a. Pa gen moun ki te ka kwè Dimitri Vorbe, Reginald Boulos anba kòd. Jodi a n ap mande lakou dapèl de Pòtoprens sa l ap fè, sa l ap di avèk ansanm de moun nou t ap tann aske lakou dapèl tande, lakou dapèl pa tande yo. Fò nou konnen

an palan de Jacques Lafontant, te mete yon òdonans, te voye yon òdonans bay dcpj pou arete moun sa yo. E si lapolis, pou jan lapolis efikas jodi a nan kraze manifestasyon, si lapolis te obeyi a la jistis, a komisè gouvènman a lepòk, Jodi a Jovenel Moïse pa kap anba tè. Manda li la. Tout non moun wè yap arete jodi a nan òdonans ke yo te mande pou la jistis te pousuiv la. Malerezman. la jistis te pito la polis yo tout ansanm te chwazi olye yo mete dokiman sa yon dokiman wap wè not tout nèg ki patisipe nan finanse asasina Jovenel Moïse lan depi le 20 janvye 2000 depi le 31 janvye 2020 gon jij ki te mande pou mete nèg yo anba kòd pou arete mesye yo lèt sa wap gade la se komisè gouvènman ki te adresel a la direksyon santral polis jidisyè. Bon, jan nou tap tande la, ebyen Rosemond Jean tou li fè sòti l, ebyen nou wè bagay yo pa piti. Medam e mesye, jodi an la sak gen la nan peyi Dayiti, li grav anpil. E nap gade nou wè kòman nèg yo fin kraze Ayiti epi jodi a la yo panse yo tap alèz. E m panse se byen konte mal kalkile paske nou pa ka pran yon peyi pou n fè l tounen sa e pou n panse nou tap entouchab, pou n panse nou ta pral viv san kè sote. Ebyen gen anpil ladan yo kap anvi tiye tèt yo. Gen anpil ladan yo strès pral fè yo depafini paske yo pat panse si sa tap rive konsa. E nou wè CPT a ki ap fè demach la pou kapab fè yon fòs onuzyèn rantre nan peyi a, ebyen yo mande blan pou kapab bay yon kout men paske Kenya ki la pap regle anyen serye. Ebyen nou wè polis nasyonal dayiti ki te deplwaye ebyen genyen polisye yo ki fè konnen yo ranfòse prezans yo nan plizyè zòn nan kapital la jan nap gade la nan dèlma 75 ri katalpa ri piblen poun site sa yo sèlman yon fason pou kapab anpeche ke gang yo kontinye mennen aktivite sa yo, daprè lapolis, sa pral pèmèt bandi yo omwen gen difikilte pou yo fonksyone. Zòn sa yo ke lapolis pran kontwòl la, tankou Katalpa 6 ak kèk lòt kote, bandi yo te konn pase la pou al fè kidnapin, pou al atake de seri de zòn, selon sa lapolis fè konnen, e yo di jodi a la, yo sanse mete yon baryè, pou bandi yo pa ka avanse. Men eske sa sifi sèlman pou kapab chanje kondisyon moun yo ap viv? Enben lapolis di y ap kontinye pran lòt mezi nesesè jiskaske lavi repran nan peyi a. Enben nou la pou n swiv kòman sa pral ye e nou wè gen anpil tchèkpwent ki fè sou chofè moto, sou machin, gason kou fi k ap fouye lari Pòtoprens pou kapab gen kontwòl omwen. moun k ap sikile nan kèk zòn. Ebyen, medam e mesye, daprè e enfòmasyon lapolis mete deyò, jan n ap gade a, se misye ki se nouvo responsab inite nan lapolis la ki rele Boyd, ki se yon inite ke anpil moun renmen pa rapò avèk kapasite yo gen. Men pou le moman, inite sa, li pa gen menm pwa ankò. ki se Brigad Operasyon Dentèvansyon Depatmantal, ebyen Boyd te konn bay anpil sèvis. Se yè, mèkredi 24 septanm 2025 lan, nan aprèmidi, enstalasyon fèt, ebyen misye ki rele Apollon Alexis ki ranplase moun ki te la. Ban m montre nou moun ki te la. Men ni, se misye ki te la. Epi, men kiyès ki t ap òganize seremoni denstalasyon an. Nou wè, se enspektè divizyonè Joseph Huggins ki se ansyen responsab bò la, se direktè ki t ap sòti an. E, misye la, ki pwomèt li pral fè lavi retounen e pral mennen bon jan operasyon pou kapab frape nèg yo jouk nan zo. Men nou la pou n suiv, èske sa. yo pwomèt la se sa yo pral fè, men lè nou konnen kòman gen anpil politisyen ki an Ayiti ki toujou trè pwisan, eske y ap rive sou yo? E nou konnen CPT a ki la depi yon bon bout tan, ki deja gen 18 mwa k ap pwomèt san ke yo pa janm pase a laksyon. 18 mwa apre, CPT a pa ateri nan kesyon sekirite a, yo pa ateri nan kesyon stabilite a, yo pa ateri nan kesyon eleksyon, eske n ap kite nèg sa yo ale odela de sa yo te pwomèt la ki se 7 fevriye 2026 pou remèt pouvwa ba yon lòt gwoup moun? Enben, popilasyon dwe kòmanse prepare l paske se pa tout bagay pou n tolere paske gen anpil nèg se sèlman fè lajan apre sa anyen ankò. Ebyen, medam e mesye, pou n kapab. avanse ak dosye yo, nou sonje lanmò ti Wil la, ebyen, jan n ap gade la, se konsa, plizyè moun te pran lari, men genyen Jerry, se misye n ap gade la, Menni Dyaz sa, misye ki te pran lari a, zam nan men, se bra dwat ti Wil misye te ye, ebyen, ti Wil ki te tonbe anba bal lapolis, semèn pase a, ebyen, misye di l ap batay jiskaske ti Wil jwenn jistis, e li pwomèt. l ap bloke tout Gonayiv nèt, enben mobilizasyon ki te kòmanse yè mèkredi an e jodi jedi a ap genyen e nou pa konnen pou konbyen tan y ap okipe beton an, men yo fè konnen y ap batay pou Ti Wil kapab jwenn jistis. Enben gen yon gwo dram ki pase nan Wanament e vè zòn Setè nan mèkredi ki te 24 septanm 2025 lan, enben aksyon sa boulvèse anpil moun. E yo sezi wè ki jan Wanament kòmanse gen ensekirite. E ben sitwayen sa n ap gade la, misye se avoka Mèt Albè Jozèf, manb bawo Fò Libète a, e ben misye rive asasine pa bal, se 2 jenn gason sou motosiklèt ki ouvri kout bal sou li nan sware. Mèkredi 24 septanm 2025 lan ozanviwon setè edmi yo selon enfòmasyon ki rive jwenn nou. Enben aksyon sa pase nan ri Espanyòl, enben misye ki fè vwèl pou peyi san chapo yo fè konnen misye te gen ti diskisyon avèk kèk moun, èske se pa moun sa yo voye atake l oubyen èske se pa lòt bagay, kesyon tè, enben n ap tann kisa otorite yo pral di. E apre ankèt, kòm nou konnen ankèt an Ayiti pa janm abouti paske nou wè chak fwa yon bagay pase yo di ankèt pral fèt pou kapab konnen kisa bagay la ye, nou wè se toujou menm kout baton. Ebyen, medam e mesye, pou n kapab fini nèt, genyen prezidan Abibi, misye ki te pale nan. Asanble Jeneral de Nasyon Zini nan Eta New York nan peyi Etazini, misye klè sou sa. Li di pozisyon l nan li pa p chanje l. Depòtasyon yo ap kontinye, y ap pran mezi nesesè pou kapab jere enterè chak grenn Dominiken e yo mande kominote entènasyonal la reyaji prese prese an Ayiti paske bandi yo ap fini avèk popilasyon. Pou Abibi, misye di sa k ap pase la grav. E jan m santi bagay la, yo konsidere Abibi se li k prezidan tout zile a. Rezon ki fè m di sa. Menm si w tande CPT ap moute Etazini, menm si w tande premye minis ap moute Etazini, lè yo bezwen diskite yon bagay ki gen rapò avèk kriz k ap travèse Ayiti an, se avèk Abibi yo pale. e se sak mete anpil moun an kolè menm dominiken yo konn fache yo di kòman fè misye prezidan lakay yo lap plede pale de dosye ayiti an nou pa konn sak kache dèyè l men antouka pèp ayisyen pran responsablite nou kòm gen anpil moun ki di apati de mwa oktòb la yap mobilize jodi a ki se 25 septanb 2025 manke 5 jou pou mwa sa fini eske nou deja prè si nou panse nou pral danse nan lari Nou pral pran ti bokit, ti tanbou, fèy bwa pou n ap danse, pran radyo ap fè mizik, enben CPT a ak tout Premye Minis lan, Lapolis y ap met ansanm, enben y ap sakaje nou paske nou wè nèg sa yo, kòman yo ye. Nèg sa yo se de seri de moun ki pre pou itilize tout fòs yo, pou kapab anpeche moun manifeste. Wè lapolis la? Kote nou wè l pa kapab pèmèt moun yo retounen lakay yo? Kote nou wè lapolis la pa ka ede nou retounen frekante wout nasyonal ke bandi kontwole depi plizyè ane la? Men si se cpt a ki mande yo al kraze manifestasyon, yo prè pou yo fè l wi. Si se cpt a k di yo la pase alaksyon pou kapab pèmèt pouvwa yo pwoteje nèg yo ap fè l. Yo gen fòs pou pwoteje enterè nèg yo pandan se menm nèg sa yo k mete yo nan mizè, men yo pa gen fòs pou pwoteje nou menm ti malere k ap viktim anba men moun k ap fè nou mal, anba men moun k ap fini avè nou. Enben medam e mesye se ansanm de enfòmasyon sa yo m te pote pou nou jodi an. M espere ke ou pataje videyo a, pa kenbe l pou kont ou lage l tout kote pou plis moun kapab wè l. Jan m di l lan, ane a prèske fini, konsèy mwen pou ou, tout sa w gen pou fè pwofite fè l. Pa di w a gen tan. Rete sèlman 3 mwa. E mwa septanm lan sanse ale. An n priye Bondye tou pou peyi nou kapab bon, an n poze aksyon, an n kontinye denonse yo, lè w pase sou Facebook, sou YouTube, denonse yo! Paske lè blan tande y ap plede denonse deside moun li pral chache konnen kèk bagay. Paske si se pou jistis an Ayiti, nèg sa pa tap janm arete. Se sèl la jistis amerikèn ki te kapab fouke yon moun tankou Boulos. Ki polisye ki ta pral gen kouraj arete Boulos? Menm akonpanye yo tap pè di akonpanye m wi. Menm si yo te jwenn li a zam ilegal, ti poud la, yo pa tap janm, menm kanpe yo pap kanpe machin moun konsa non, Ayiti. Men kay blan se diferan. Ann kontinye mande yo yon kout men. Kòm se sa yo kapab fè pou nou, ann mande yo. Apre sa, bloke zam yo pou yo sispann rantre ann Ayiti ak tout katouch. E nou ta swete yo met presyon sou nèg sa yo tou, kòm poko gen moun ki gen karaktè nan peyi a, nou ta swete yo met presyon sou ansanm de politisyen ki kraze peyi a pou yo fè yo mete yo nan prizon. E se bon prizon wi, se pa bagay de jou lage pou l nan lari non. Pou nèg sa yo peye sa yo fè a. E m swete. Kèlkeswa nèg k ap gen pou l fè biznis anndan peyi a, k ap gen pou fè politik, pou yo pa janm rantre nan lojik pran pitit pèp la mete zam nan men yo, fè yo reprezante yon menas pou tout lòt moun. M pral ale wi. Ou konn sa k fè m mal? Nèg yo konnen kòman pou yo viv. Nèg yo pwoteje fanmi yo. Yo konnen lè yo bay zam ann Ayiti, pandan madanm yo pral fè makèt, pandan pitit yo pral lekòl, pitit yo kapab viktim. Y al sere madanm yo ak pitit yo aletranje ak fanm yo ki enpòtan. Poutan nou menm, yo fè bandi mete nou deyò, nan Solino, nan Nazon, Fò Nasyonal, nan Kafou Fèy, nan Kenskòf, Mibalè, Gantye, nan Gresye, nan Fontamara, kèk kote. Bandi mete nou deyò. Poutan yo menm yo alèz. E jodi an yo panse gouvènman t ap pase sou gouvènman bagay la t ap rete menm jan. Mesye, nou poko plenyen nou. Mesye, nou gen pou nou tèlman regrèt mesye, gen nèg ki gen, gen nèg ki gen pou tiye tèt yo, wa di m te di nou. Gen nèg ki gen pou di kèt mesye, m pa pral pran imilyasyon sa. Gen k ap bwè pwazon, gen k ap bwè klowòks, gen ki gen pou regrèt. Ase nou pa ka pran pèp nou fè sa. nou bay pitit nou lekòl, nou bay pitit pèp la zam. E malerezman, nèg sa yo, lè yo fin fimen, yo bwè vye bagay, se kont pèp la ankò, zam yo souvan itilize. Tande, souvan itilize. Gen nèg ki gen bon sans, ki pa atake pèp la, ki sèlman defann ti bouda monnen l, men genyen tou, se pèp la yo kidnape. E m ap gade dè fwa maltretans, sa nèg yo fè. Yo mare moun yo pafwa, yo maltre, kòm si anpil abi fèt. Bagay la grav. Abòne pataje like randevou kase pou lòt emisyon. Ke Bondye.